yo pa edike ooh. Yo konprann Site Solèy mal. Jan yo konprann Site Solèy mal se oparavan gen de seri de bagay ki te konn ap fèt nan zòn nan. Te konn gen ti konfli ki konn kreye antre zòn ak zòn. Epi se sa k fè tou gen anpil jèn ki fè anpil efò pou yo bay zòn nan bourad pa yo nan nivo yo kapab. E mwen menm tou, m te chwazi bay Site Solèy patisipasyon pa m jan m santi m kapab. Jan m te santi m kapab la, se te yon pwoblèm anwo anba, te gen konfli. Li te difisil pou m te. kwaze yon zanmi pou m te pale li de sa k ap pase de Site Solèy. Kòman nou ka fè pou nou mete tout moun chita ansanm pou n wè si n a sispann avèk bagay konfli sa? Men nan chita pale ansanm avèk zanmi sou katye dezòd nan, mwen te vin soti avèk yon ide. Ide m te vin soti avèk li a, Se kreye yon paj Facebook ki rele Ann fè yon sèl pou nou ini tout pitit Site Solèy nan lide pou nou te rasanble tout tout moun k ap viv anndan komin nan pou nou konekte yo atravè entènèt. Sa vle di nou pa t gen mwayen pou nou te kwaze fas a fas, te gen konfli anwo anba men m kreye gwoup sa nan lide pou nou konekte pou nou pataje tout ide nou yo pou nou wè si n a retire Site Solèy nan sa l ye a. M ape mande ki ti kras espwa ki gen pou timoun kouran m yo. Avan antreprenè mwen se yon atis pent anndan Site Solèy. Depi zòn mwen aprann mwen pou m travay pou m ede. Se yon ti biznis mwen kreye nan ane 2006, mwen te kreye l nan enterè tèt mwen men le moman ke m kreye l m wè m pa ka fè l pou kò m m tou wè mwen kreye l nan enterè Site Solèy e mwen genyen 6 moun ki te konn travay pou mwen pa abòde jan peyi a vin ye bagay yo difisil pa gen kantite m ka fè mwen diminye m pa gen kantite moun sa ankò mwen desann avèk 3 4 4 granmoun men m pa fè lòt bagay se ale nan ti biznis mwen travay pou m ede kèk moun paske ti biznis lan m pa ka fè l pou kò m si m kreye yon ti mini boulanje. Omwen fò w gen 3 moun ki pou travay ansanm avè w. Ti jèn sa yo, ba yo yon ti kote pou yo defann yo. Gen ti jèn ki gen yon abitid, lè yo pa gen anyen pou yo fè, yo pito tcheke moun. Men m kreye sa, olye pou nèg al tcheke pou l mande, men m konnen pa bò lakay pa m, depi yo gen volonte, li ka redi. Li ka fon bagay avan lal tcheke moun poul bon kafe le maten. Konsèy map bay tout jèn spesyalman andan site solèy lavi pa fasil se eseye pou nou eseye menm lè ou wè ou eseye ou wè sa pa trò mache pa dekouraje kontinye on jou kanmenm wap jwenn siksè epi sa mande jesyon konprann entèlijans. Kèk timoun yo se sanblab mwen. Lè l fin gradye an jen, m kwè se 5 jen li fin gradye, kounye a la ke li di ok mwen wè tout talan l gen lakay li, pèfòmans li ke lè li t ap gradye an tou ke yo te fè yon seri, yo te jwe yon seri de sèn, mwen wè ke li menm li te yon pami youn nan loreyat yo. M te vin la, mwen pale avèk Joslè, m di Joslè ke. Sherline son moun pou nou pa kite atè m pa konnen si l pa gen lòt medya ki gentan vle l vrèman lè Resi te vin avèk pwojè emisyon Podium Boukman nan ke ti emisyon timoun yo mwen te pwopoze l li. Ribrik ebdomadè nou jodi an nou pral pale un peu de tout men pli presizeman n pral pale de dwa ak devwa timoun. Pa bliye sam di a, on moun ka raplem, on moun ap leve dwèt li, lap pran miko a poul dim sam di an se te ki fèt li te ye. Viv lèd. Jounen mondyal dèzanfan.
Aplodisman di.
A motive m se lanmou ke m genyen pou timoun epi ki fè m travay avèk timoun e m renmen travay avèk granmoun tou granmoun granmoun paske lè m granmoun m pa konn kòman m ap ye donk se rezon sa ki fè m bay apwòch mwen ak de kouch moun sa yo trètman yo bay timoun nan peyi dayiti sa se yon bagay ki imajinab. Paske pa gen moun ki panse pou timoun, pa gen moun k ap panse pou timoun. E m ka ajoute tou pou m di, tout sa yo ekri, tout, tout, tout sa yo siyen, tout kont, tout sa yo ratifye ann Ayiti pou timoun, konvansyon eksetera, tout se alekri, tout rete aloral, pa gen yonn menm Leta ayisyen osinon konsène yo, yo pran vrèman alalèt. Donk nou menm, nou. Fè yon asosyasyon, yon mouvman m te kab di paske l pli laj ke asosyasyon ki se Konbit Timoun Leve. Nan Konbit Timoun Leve pou nou kapab fè swivi avèk dwa timoun yo. Paske yo la men yo pa e yo pa respekte yo e yo pa yo pa rive jwenn timoun yo vre. Dèfwa yo konn fè demand lan, yo fè yo siyen dwa yo, yo fè yon echanj avèk yon entèna yon peyi entènasyonal. Men se jis pou yo satisfè sa yo bezwen an men se pa Si moun yo ye ou defann vrèman. Donk nou menm nan Konbit Timoun Leve, travay la nou konnen l gwo, se sa k fè piti nou kòmanse pezape pou n kapab rive atenn nivo nou bezwen an. Men nivo nou bezwen an, kisa l ye? Se rive yon moman pou n ap mete Leta ayisyen chita pou n di, fòk sa fèt, fòk sa fèt, fòk dwa sa, fò yo li a rive pratike, fòk sa a rive pratike. Donk se objektif la sa.

Antanke Ayisyen, donk nou di e n ap fè yon bagay 18 me. Se konsa nou chèche òganizasyon ki nan zòn nan, pale avè yo, pataje ide a. Nou rive pran yon jèn nan chak katye. Men se katye ki souvan an konfli yo. Pran yon jèn nan chak katye, nou jwenn monitè k ap ba yo fòmasyon bagay kòdonè, tou sa. Epi nou di. N ap lanse. Donk gen paran lè n al pale avè yo pou pi jèn yo paske alepòk Site Solèy kesyon anwo anba t ap fè raj. Si m anwo m pa ka desann, si m anba m pa ka monte paske si m monte m son ènmi pou mwen vre ki trè banal. Donk paran anpil paran pa t dakò pou ke nou pran timoun yo pou n al mache avè yo paske nou te vle non sèlman fè yon mach pou lapè,

Kesyon mwen menm mwen toujou ap poze tèt mwen avan menm ke m bay konsèy lan, kesyon m toujou poze tèt mwen se kisa m ap fè pou peyi m? Se kesyon m toujou poze tèt mwen. E m t ap mande avèk tout jèn anndan site menm atravè peyi an konprann ke se nou menm ki ka fè yon bagay pou retire peyi a nan sa l ye a.

Kom si de talan sa yo. Sa vle di talan sa yo nou pa sipoze ap pèdi anko. Site Solèy ka konte sou ou donk peyi a kapab konte sou ou. Menm pandan m vivan an mesye yo vle onore m e yo komanse pale de mwen. Li poko fini, Mètsena poko fin travay. E Mètsena gen 19 an depi l ap bay swen li nan Site Solèy, depi l ap bay sèvis li nan Lise a.

Men nan ti tan n fè yo, bon gwoup bagay li kite a fè, se chak jou mwen wè l an nan Site Solèy. E li te di m gon telefòn li pa t janm chanje jiska jwèzè l poko chanje l toujou. E sa felisite. E depi te Byèneme tou, li travay avèk Aleris Site Solèy pou yo bay espas pou bibliyotèk la. E depi te Byèneme tou, li gen tan ba yon ansanm de bous detid a yon ansanm de jèn. E sa m mande li kite a pou l fè, lè w fè bagay sa w konnen l pa vle vante tèt li men fò w la di kisa l ap fè.

Yo te anndan Bèlèkou tout lèt Gagè te gen gè. Mwen al nan Boston te te gen gè. Mwen ap ki kote tèt m mal di fò mwen fè la plas se sèl si gè nou genyen nou pa gen zòn de rezèv fò n antann nou pou n viv anndan l. Donk si nou pa antann nou pou n viv men n ap n ap mouri pa pakè. Se youn rezon jodi a la mwen vin la nan non Depite Pierre Lemaire li di tout moun yo li gen sèlman 6 mwa li konnen gen anpil bagay pou l fè e l kòmanse